Bonjour frères et sœurs kòman nou ye mwen swete ke nou tout nou te pase yon bonne nuit nou di Bondye merci paske li fè nou wè yon lòt jou nou pral kòmanse a vijil pou maten an anvan nou kòmanse an nou koube tèt nou pou yon kout priyè papa nou di w merci paske nou dòmi nou leve ou te pwoteje nou pandan la nuit lan ou te avèk nou merci pou gras ou bonte w anvè nou menm chak jou. Senyè, nou pral kòmanse a pawòl ou a mete nan bouch nou tout sa pou nou di. E tout pitit ou yo va beni o non de Jezi. Amèn. Tit vijil matinal pou maten an se La marque authentique de la vérité. Tèks ou nou jwenn li nan Ezekyèl 9 vèsè 4 li di, L'Etènèl li di, Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, e fè yn mark sur le front des hommes ki soupir e ki jemis a koz de tout les abomination ki si komèt. Frères et sœurs remake byen ke pitit Bondye yo ki pral resevwa la mark de la verite, ki pral resevwa le sceau de Dye, se moun ki tap soupire, ki tap jemi a koz de abomination ki ap fèt anndan legliz Bondye a. Si ke nou pa santi ke peche nou yo yap. peze sou nou, pou n ap jemi sou peche nou yo, pou n ap kriye sou yo, e pou n ap kriye sou peche lòt moun, nou p ap resevwa leson de Dye. Se sèl moun ki ap jemi, ki ap soupire nan pye Bondye pou yo pote viktwa, se yo menm ki ap resevwa leson de Dye, e fòk yo pote viktwa. Se pa tout moun ki ap obsève le Saba ki ap sele. Lè samdi, legliz chaje moun. Men frèzesè se pa tout moun ki ap obsève le saba kap sele, se pa tout moun ki ap ansenye la verite ki ap resevwa le so de Dye sou fron yo. Li bon pou nou preche levanjil. Men frèzesè si nou pa pote viktwa sou tout peche nou yo, si nou pap jemi, nou pap soupire nan pye Bondye pou nou resevwa yon karaktè ki pafè, nou pap resevwa le so de Dye. Malerezman gen moun ki resevwa laverite, ki konnen volonte Bondye, ki konprann chak doktrin, chak pwen de fwa yo, yo konprann ni. Men epoutan lèv yo li pa an akò avèk konesans ke yo genyen. Yo konnen lapwofesi se vre, yo ap preche lapwofesi, men aksyon yo, pwouve ke yo pap mache dan la vrè vwa. Li pa sifi sèlman pou nou konnen laverite, li pa sifi sèlman pou nap preche laverite, men verite ke nou konnen an fò nou mete l an pratik. Si nou pap pratike verite ke nap preche yo, si nou pap sangtifye nou frè e sè, nou pap resevwa leson de Dye. Pami nou, gen anpil moun ki pap resevwa leson de Dye. Sa k fè sa? Paske yo gen tach nan karaktè yo. Pa gen moun ki ap resevwa leson de Dye pandan ke yo gen ankenn peche, ankenn tach ke y ap karese nan karaktè yo. Nou bezwen pou nou pote viktwa sou tout defo de karaktè ke nou genyen, frè e sè. Nou bezwen pirifye nanm nou de tout kontaminasyon. Tout sa, si nou mete yo devan zye nou, ki ap kontamine nou, nou sipoze voye l jete. Bagay si nou tande k ap kontamine nou. Voye yo jete. Nou bezwen pote viktwa sou tout defo de karaktè, sou tout kontaminasyon, e se lè sa a n ap kapab resevwa le sceau de Dieu. Lapluie de l'arrière saison li p ap tonbe sou ankenn moun ki p ap sangtifye yo. Lapluie de l'arrière saison li ap tonbe sou disip ki te sangtifye yo, ki te pirifye yo, Se lè sa a, lè nou fin sangtifye nou, lè nou fin pirifye nou, nou fin pote viktwa sou tout defo de karaktè yo ke nou genyen, ebyen lè sa a, n ap prè pou nou resevwa la pluie de l'arrière saison menm jan la première pluie li te tonbe sou disip yo pandan la Pannkot. Moun k ap ini yo a mond lan. ki ap viv selon mond lan, ki ap fè sa mond lan mande, ebyen moun sa yo se prepare ke y ap prepare yo pou yo resevwa la marque de la bête. Moun ki pa fè tèt yo konfyans, okontrè, ki mete tout konfyans yo nan Bondye, ki ap imilye yo devan Bondye, ki ap pirifye nanm yo, ki ap obeyi a laverite, se yo menm, ki ap prepare yo pou yo resevwa le so de Dye sou fwon yo. Lè ke yo fin bay dekrè lwa dimanch lan, e ke so Bondye a li pral plase sou fidèl yo, ebyen, moun k'ap resevwa le so de Dye, karaktè yo ap rete pur e san tach pou letènite. Se pa le so de Dye ki ap vin purifye karaktè nou. Pou nou resevwa le so de Dye, fò ke karaktè nou te deja pur so Bondye kounya lap vin kenbe karaktè nou pur lap fè ke karaktè nou demeure pur e san tach pa tann se lè yo fin bay lwa dimanch lan epi se lè sa nou pral chèche sanktifye nou nou pral chèche purifye nou pa tann se lè yo fin bay lwa dimanch lan epi se lè sa nou pral chèche ranje koze nou pote viktwa sou tout peche nou se kounya pou nou ap prepare nou frè e sè pa di a demen. Pa ret tann se lè bagay yo fin fèt nèt, lè sa a l ap twò ta, lè sa a nou pral chèche pou n ap sanktifye, pou n ap pirifye nou, lè sa a malerezman li ap two ta. Preparasyon ke nou bezwen an se kounye a pou nou fè li, paske le so de Dye li p ap desann sou fwon ankenn fanm, ankenn gason ki enpur. Le sceau de Dieu li pap plase sou ankenn moun ki anbisye, sou ankenn moun ki renmen le mond, ki ap viv selon le mond, yo pap resevwa le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu li pap janm plase sou fwon ankenn fanm, ankenn gason ki renmen twonpe lòt moun. Moun ki gon coeur ki fo, ki se trompeur, ki se menteur, yo pap resevwa le sceau de Dieu. Sceau Bondye a li ap plase sou sila yo ki ap jemi sou peche yo, ki ap soupire sou peche yo e ki ap jemi sou peche lòt moun. Pa lonje dwèt sou moun, pale moun mal, pale de peche moun, konpare tèt nou avèk moun. Sceau Bondye ap desann sou lòt moun, sou sila yo ki ap jemi pito sou peche lòt moun, ki ap mande Bondye gras pou lòt moun. e ki ap jemi sou pwòp peche pa yo tou, ki ap sangtifye yo. Tout moun ki a, ki gen pou resevwa le so de Dye, y ap bezwen pou karaktè yo san tach devan Bondye, y ap bezwen pou yo kapab de kandida pou le syèl. Alò, frèzesè, pa pèdi tan nou, pa rete anpil tan ankò, men, ti tan ke nou genyen an, ti tan de pwobasyon ke nou rete a, pa gaspiye l, sangtifye nou, leve bonè, chèche prezans Bondye, priye, chante! Jemi sou peche nou yo, jemi sou sa ki ap fèt pami nou, sou frè nou yo, sou sè nou yo ki ap viv nan peche, priye Bondye pou yo pou Bondye kapab ede yo chanje pou l ba yo limyè ke yo bezwen e limyè ke yo genyen an pou yo mete l an pratik nan lavi yo. Pou nou priye pou frè nou yo, pou nou priye pou sè nou yo, pa gen egoyis tou non ki ap resevwa leson de Dye, nou pa dwe egoyis. Fòk nou aprann priye pou frè nou, pou sè nou ki an danje e pou nou ap priye pou tèt pa nou tou. E lè sa a n ap prepare nou pou nou resevwa le so de Dye. Se te lavijil pou maten an, an nou priye. Papa nou di w mèsi pou pawòl sa yo voye pou nou maten an. Mèsi pou gras ou. Mèsi Senyè pou posiblite ou ban nou pou nou kapab chèche prezans ou chak jou, pou nou sanktifye nou chak jou. Ede nou Senyè pou nou rekonèt peche nou yo. pou nou pa kache yo devan ou, men pou nou pote yo ba ou menm, pou ou pote nou sekou, pou nou kapab pote viktwa sou yo. Dirije nou, ban nou Sentespri ou, sove nou. Nou priye ou konsa o non de Jezi Pitit ou. Amèn.